Zanmi mwen yo kòman nou ye donk mwen salye nou si se maten an ke ou gen chans gade ti videyo sa mwen di w bonjou e si se aswè tou ou gade li mwen di w bonswa donk mwen sur e sèten ke nou anfòm ke nou te byen dòmi nou byen leve nou leve avèk anpil enèji pozitiv e mwen sur e sèten ke joune nou deja byen kòmanse. C. Donk zanmi mwen yo, mèkredi an malerezman mwen pat kapab pataje avèk nou videyo, se paske se pat yon bagay ki te voulu, men se paske te gen yon pwoblèm bò kote m, paske ou konnen lapui tap tonbe, te gen ti snow ki tap tonbe tou sa, m pa konnen si se pwoblèm tanperature lan, donk videyo an pat kapab arive pataje ansanm avèk nou, donk se rezon sa ki fè mèkredi an. Nou pa te jwenn video de mwen menm. Donk zanmi mwen yo mwen pap janm bliye di nou sa pataje video a pou nou pataje pataje se trè enpòtan pou nou paske lè w fè sa se ou montre mwen ke ou ankouraje m nan sa ke map fè an ou di mwen avanse avanse donk sa vrèman fè m plezi a chak fwa ke nou pataje video a avèk yon moun ok. Donk deja mwen di nou mèsi paske nou aksepte pou nou pataje videyo yo pou nou silvouplè mèsi. Donk ou menm ki poko abòne ak chanèl la nap mande w abòne ak chanèl la. Si se premye fwa w tonbe sou ti videyo mwen, non mwen se Waldine Cadestin. Donk map envite w abòne ak chanèl la paske chanèl la se pou ou ke li fèt ok. Donk zanmi mwen yo nou konnen. Mardi an se te 8 mars, se te journée internationale de la femme ok, donk se te jou fanm yo, byen ke nou konnen chak jou se jou fanm yo, chak jou se fèt fanm, paske fanm ta sipoze onore chak jou, se pa sèlman yon jou men chak jou, men nou konnen gen yon jou spesyal, gen yon dat spesyal ke yo mete apa pou medam yo. Donk jodi an se rezon sa ki fè mwen prale oryante ti videyo nou yo sou ti videyo nou an sou sa ok. Jodi an m pral fon ti pale avèk e mesye yo e medam yo dakò. Donk nap pran yon ti poz nap retounen talè. Ok nou retounen donk jodi an se kisa m pral pale avèk nou. Nou konnen sa fè lontan depi ke fanm yo ap mennen yon lit ok, fanm yo ap mennen yon lit kote ke fanm yo ap goumen pou ke dwa yo kapab respekte ok, pou ke dwa yo kapab respekte e yo vle kòmsi pou yo ta egal avèk gason ok se sa se lit lan sa paske nou konnen ke lontan kòman sa te ye. Lontan lè w parèt nan yon enstitisyon, ou parèt nan yon biwo, ou parèt kèlkeswa kote a ki gen yon chantye, travay, ou pa wè fanm. Se te toujou gason ki te toujou konn ap travay e fanm yo yo rete lakay, ok, yo rete lakay. E menm lòske y ap voye timoun yo lekòl, n ap wè si paran sa li gen tifi, li gen tigason, n ap wè se tigason an l ap voye lekòl men tifi a li fè l rete lakay. Ou di mwens yo fè lal nan mache, yo fè lal fè komès, kòm si yo montre li ke se sa ki travay li, se rete lakay pou jere kay. Donk, èske lit sa ke medam yo tap mennen, ke medam yo tap mennen depi lontan an, kòman nou kapab di, èske gon avansman nan lit sa? Pou mwen menm, m kapab di wi, o pwen de vi entèlektyèl nou kapab di wi. Medam yo nou fè yon gwo pa. Ok, o pwen de vi entèlektyèl, o pwen de vi sosyal, nou di wi, nou kapab di nou fè yon gwo pa, paske kounye a n ap wè gason prezidan, fanm prezidan, n ap wè lè nou parèt nan enstitisyon yo, nou wè gen anpil fanm k ap travay, medam yo kounye a yo nan, yo entegre yo nan sosyete a, ap fè valwa kapasite yo, nou konprann, donk nou kapab di wi. Nan sans sa a, nou kòmanse satisfè paske vrèman medam yo entegre yo e yo fè valwa kapasite yo. Ok. Men, o pwen de vi kòmsi egalite ant fanm ak gason, e èske vrèman sa a nou kapab di wi nou satisfè oubyen si n te kapab di l konsa o pwen de vi e vyolans, ok, vyolans k ap fèt yo. Paske pa bliye lè nou pale egalite, nou wè ke se kesyon enferyorite siperyorite paske dèfwa fanm nan tout maltretans nou wè y ap sibi an se paske mesye yo mete nan tèt yo ke fanm yo enferyè yo menm yo siperyè ok donk nan sans sa nou pa kapab di nou satisfè se vre nou pa gen yon statistik pou ke nou ta prezante nou pou nou ta di bon depi lè medam yo t ap goumen pou kesyon vyolans k ap fèt sou fanm nan avèk dat jounen jodi an kòman To a e èske l bese, èske l monte. Nou pa gen statistik lan. Men nou kapab di non, nou poko satisfè paske jiska mentnan vyolans lan li kontinye ap fè chemen li. Donk jodi a nou pa vin pale anpil, nou pa vin fè kòmsi vin chita sou sa. Men nou sèlman vin fon ti pale avèk nou pou nou kapab ede nou a konprann ke. Fanm nan li pa vrèman enferyè jan ke dèfwa nou panse l la. Paske nou wè nou youn nou se konpleman lòt. Ok, san fanm, gason an ap mal fonksyone. E san gason an, fanm nan ap mal fonksyone. Nou youn nou gen bezwen lòt. Ok, e se sa Bondye li menm li te gentan konnen. E Bondye an li tèlman, anfen, fòk se Bondye pou l ta ye. Bondye te gentan konnen ke yo ta pral mete fanm nan kòm yon èt ki enferyè, lè Bondye t ap kreye lafam, li pa t pran n nan pla pye Adan. Nou wè si Bondye te pran fanm nan nan pla pye Adan, hey! medam, bagay lan t ap grav pou nou. Men Bondye pa t fè sa. Bondye pran fanm nan, li tire fanm nan nan kòt Adan. Ok, li pran n nan kòt li. Donk sa se yon bagay ki ta sipoze. ki ta sipoze atire atansyon nou. Ok? Donk, siy sa a son siy ki montre nou ke lafam li pa enferyè. Okontrè, nou sipoze mache kòt a kòt. Nou egal. Ok? Nou egal. Paske, se bò kòk Bondye te pran fi a, son fason pou l montre nou ke nou sipoze mache konsa. Men pa gon kesyon de ou pran moun nan ou mete l anba epi ou menm ou di w anlè paske w se gason non non nou dwe kòt a kòt se vre nou kapab di ke kò nou pa fèt menm jan paske gason an li miskle nou konprann men kò fanm nan li fèt on lòt jan ok ka gon pwa lou la fanm nan gen dwa parèt li pa ka leve l Son gason k pou vin leve l. Nou konprann? Nan sans sa a, nou kapab di ke nou diferan, paske nou pa gen menm, kò nou pa fèt menm jan. Men apre sa, nou egal. Nou sipoze mete tèt nou ansanm pou nou viv. Donk jodi a sou kisa m pral plis chita? M pral plis chita kòmsi pou m kapab ede nou a konprann ke lè nou gen yon fanm bò kote nou, aprann ba l enpòtans. Aprann ba l valè. Pa montre fanm nan kòmsi li pa li pa moun, li pa anyen, oubyen fanm nan enferyè. Gen de fwa e nou konnen fanm nan pa gen lavwa o chapit. Fanm nan pa ka pale, fanm nan pa ka pran desizyon, se mesye a sèlman k ap pran tout desizyon pou kont li. Nou konprann? E sa vin fè ke fwaye a pa ka avanse. Huh defwa mesye yo nou pa konprann sa non Nou wè lè w gon fanm bò kote w ou ekarte l de desizyon fanmi an w ekarte l de tout bagay se ou k ap pran tout desizyon e lè w ap pran desizyon yo se annik gade l fi a gade l wè tout bagay ap fèt li wè se fonksyonan w ap fonksyone ou pa janm chita avè l pou nou pale nou konnen fanm gon sizyèm sans nou konnen sa Pafwa nou menm gason nou ka wè yon bagay, epi fi a gentan wè l pi lwen, fi a di, a cheri atansyon, si w te fè sa konsa, li men jan l t ap ye, li t ap pi bon, li t ap sesi, li t ap sela. Nou konprann? Donk, lè sa a, gen yon danje ke, gen yon, kòmsi, ou te ka koz bato a koule, lè m di bato, fwaye a, ou te ka koz li koule nan desizyon w ta pral pran an. Men fanm nan li menm, piske l ap reflechi, li di, hum! Pa fè l konsa. Nou konprann? Donk lè nou ansanm fò nou aprann dyaloge. Fòk ou aprann konn enpòtans fanm nan k bò kote w lan. Paske se pa pou ryen fanm nan bò kote w. Fanm nan pa sèlman bò kote w paske dèfwa gen de nèg ki pran w fanm, se paske nèg la l gen bezwen w pitit. Li konnen l pa ka fè vi l pou l pa gen w pitit. Li pran w fanm ki pou vin fè pitit pou li. Pafwa nèg la konn pran w fanm tou, se pou l ka, se pou yon pòs. Se pou yon pozisyon. Paske gen de pozisyon, gen de jan yo ka wè w nan sosyete a. Si ke ou marye, ou gen yon fi ki nan fwaye w, ou konprann, moun ka plizoumwen pran w oserye. Ok? Gen de nèg ki pran yon fi se pou sa. Ok? Gen de nèg tou ki pran yon fi, se paske l konnen si l nan kay lan l ap gen bezwen yon sèvant. Men piske l pa wè li k pral peye yon sèvant, paske kounye a, sèvant pa peye sensantim. Fòl al peye yon sèvant kounya li pran yon fi li marye avèl epi kounya fi sa nan lespri nèg sa son sèvant li gen yon fi k pou fè manje pou li yon fi k pou lave pou li yon fi k pou pase pou li yon fi ki pou ap clean kay li donk se konsa anpil gason dèfwa yo konn konsidere fanm nan ok ebyen zanmim ou menm ki sou chanèl Missis Waldine nan ou di mwens ki tonbe sou ti videyo sa mwen vin di nou non. fanm nan li pa la pou sa sèlman. Ou vin wè fanm, fanm se yon pilye. Fanm se, dayè fanm se poto mitan lavi a. Nou konprann? Nou konn sa sa vle di yon poto mitan? Depi poto mitan an tonbe, kay la tonbe. Ok? Fanm se poto mitan lavi a. Dayè ekonomi peyi a, se sou do fanm yo l chita. Ekonomi peyi a se sou do fanm yo l chita. Fanm gen anpil kapasite, fanm gen anpil potansyalite. Nou wè lè yon fanm ap dirije, li dirije diferan de gason. Nou wè peyi nou an ki konn tout latwoubay, tout latwoublay, tout pwoblèm sa yo, ann, bon, si mesye ta di, bon oke, n ap fè yon chita, ann bay medam yo mayèt. Tout katastwòf sa yo n ap konnen la, nou pa t ap konnen yo non. Paske fanm pa nan santiman. Fanm pa nan santiman e fanm nan gon bagay nan li menm kòmsi l toujou met nan tèt li lè yo ba l yon responsablite pa le fèt ke se fanm li ye li pral goumen pou l fè valwa kapasite l la donk li pa pral jwe a djòb la ok li pa pral jwe avè l donk zanmi mwen yo an nou bay fanm yo valè yo. Nou konnen se lè nou pa gen fanm nan yon fwaye nou wè enpòtans yon fanm. Ou konn gen yon fi nan kay la la ou pa janm wè enpòtans li. Pase se gade ou gade wè tout bagay ap fèt, ou konprann ou vini ou jwenn manje, ou vini ou jwenn kay ou fre, ou vini ou jwenn, ou konprann tout sa ou bezwen ou jwenn li. Se jou fanm sa l pa la, lè sa ou di kèt men, ou konnen kay la manke yon pakèt bagay. Kounya w oblije yo fè jounen w kouche, oubyen w soti w al travay san manje, paske fanm nan, li t ap gentan kouri leve kanpe sou de pye l pou l gentan prepare yon ti bagay pou ou pou w goute, ou soti san manje, ou di m a manje deyò, ou konprann? Lè w rantre ankò, ou pa jwenn anyen nan kay lan, se swa w rantre a yon ti anbwate. Kòmsi w santi kay la pa gen vi, kay lan pa gen vi, sa k fè m di nou fanm se lavi. Kote ki gen fanm gen lavi ok mesyem yo donk jodi an se sa m vin sansiblize nou mwen vin di nou an nou bay medam yo valè an nou bay medam yo tout enpòtans se pa kado nap fè yo kado valè lan non yo gen valè yo gen valè yo gen anpil enpòtans yo gen anpil potansyalite lakay yo dakò nou menm medam sa kem vle di nou anpil fwa Nou menm nou konn pa gen valè nan tèt nou. Nou konn pa kwè nan tèt nou. Dèfwa nou menm ki ap minimize tèt nou. Bon nou konn menm ap di tèt nou dè pwopo. Dè pwopo, dè bagay ke nou pa ta dwe trete tèt nou wi nou trete tèt nou l. Donk lè konsa mesye yo jwe sou sa. Paske ou menm ou pa bay tèt ou valè. Ou pa konn sa w vo. Ebyen jodi an m vin aprann nou, mwen vin di nou ke nou gen anpil enpòtans, nou gen anpil valè. Aprann kwè nan tèt nou. Ok? E nou menm mesye, menm lè nou ta rankontre yon fi k pa ta kwè nan tèt li wi, Nou menm bal valè, bal tout enpòtans li. Ok? Bal tout enpòtans li, bal tout valè paske ou menm ou konnen li gen enpòtans. Li menm li gen dwa inyore, li gen dwa pa konn valè tèt li. Men ou menm nan zye pa w konnen fanm gen anpil enpòtans. E m ap redi nou sa ankò, fanm se lavi. Se nou, se nou, ban m di nou yon bagay. Si pa t gen fanm, pa t ap gen, mond lan pa t ap ka gen tout moun nou wè k gen ladan l lan. Ou menm ki se gason k ap mache jodi a ki byen pòtan, s on fanm ki fè w. M konnen nou pral di fanm nan pat ka fè pitit san gason wi fanm nan pat ka fè pitit san gason men gason an tou li bezwen yon fanm pou ke l kapab gon pitit e ou te gen dwa bay fanm nan pitit lan tou li pa chwazi fè l nou konprann mwen ou te gen dwa bay fanm nan pitit lan li di mwen menm m pa bezwen pitit epi ou gad wè chak fwa fi a ansent epi fi a li bwè timoun nan li pran bagay li pa fè timoun nan li pa deside fè pitit ou pa tap gen pitit. Men se paske fanm nan li vle ok ou menm ki la jodia manmanw te aksepte fèw sil pat vle w fèt ou pa tap la ou pa tap la se sak fèm toujou di yon nèg loske wap maltrete yon fi panse a manmanw. Tout gason kap maltrete fi konnen nèg sa li pa gen respè pou manmanl konnen nèg sa nan lespri pal li di son loray ki te kalel se pa yon manman ki te fèl paske yon nèg m paka konprann pou yon moun ou se manman ki fè w yon manman ki fèw yon manman k tap baw tete ki nouriw jiskaske w rive gason sa w ye jodi an pou wap maltrete fanm pou wap bat fanm ou konprann. Donk zanmi mwen yo jodi an m vin di nou an nou sispann, an n aprann chouchoute fanm yo. Konsidere fanm yo tankou s on grenn ze ki nan pla men nou. Ok, yon grenn ze, n ap pwoteje l pou l pa kraze. Ou di mwens yon woz. Woz lan nan men nou, n ap goumen, nou pa vle woz lan fane, n ap pran swen woz lan, n ap wouze li, ou konprann, paske nou pa vle l fane. Se konsa nou ta dwe trete yon fanm. Yon fanm ki lakay ou. kap pran swen w, vant ou nan men l, e li kap kontwole kòman w ap sòti nan lari an, ki pa kite w sòti paske si fanm nan pa la, gen anpil gason m konnen ki parese, ki vle tout bagay se fanm ki pou fè yo pou yo. Si fanm nan pa la w ap pran lari a kole chemiz ou sal, w ap sòti a chemiz ou mal pase, dèfwa gen gason ki konn di w wi m konn lave, m ka pase, m ka fè si, Li pa menm jan an, li pa menm jan a si se yon fi ki t ap pran swen de ou. Dèfwa n ap bay yon seri de pase, chemiz yo plen pli pye poul ladan yo. Nou konprann? Sa vle di, fò n konsidere sa, fò n gade sa gran. An n pwoteje moun ki nan vi w lan, pwoteje fanm ki bò kote w lan. Sitou lè w gen pitit ankò k ap grandi, w gen pitit fi, ou pa ka ap maltrete fanm. Kòman wap santi w demen pou wè pitit fi w la tonbe nan men yon nèg kap maltrete l? Kòman wap santi w? Li pap fè w byen. Li pap fè w byen non. Ebyen, pou w pwoteje pitit fi w lan, kòmanse pa trete madanm ou byen. Kòmanse pa trete fanm sa a ki nan vi w la, trete l byen. Paske w gen yon pitit fi tou. Tretman sa a ke w bay madanm ou, bay fi sa k nan vi w lan. Ou mèt atann ou pitit fi w lan li pap mal tonbe Bondye ap pwoteje l men si wap bat fanm nan wap maltrete fanm nan ou pran fanm nan ou marye avè l ok swa ou prann ou use li ou fin manje tout ti grenn je l tout ti sa l te posede aprè sa w lache l nan wout ou choute l paske l pa bon ankò ou panse pitit fi ke w genyen an li pral heureuse non li pap heureuse. Li pa peureux zanmi, mwen m di nou sa, tout sa w fè nan vi an w ap peye l. Si w pa peye l, pitit ou ap peye l. Se poutèt sa an nou trete medam yo byen. Ok, medam yo se yon boul dyaman ke yo ye. Se yon boul dyaman. Ou pa ka gen yon fanm nan kay w ap maltrete l epi kounya ou pran yon lòt deyò kounya se li w ap chouchoute. Ou konprann? Mwen m toujou di sa si m te lib. M pap pran nan men yon gason gen madan marye w nan kay wap maltrete l epi mwen wap vin wap vin wap vin pase voye flè sou mwen wap wap cheri m wap trete m byen m pap pran l nan men w bon gen madanm ou paka trete l byen epi se mwen wap vin trete byen m pap kwè w ok. Donk an nou bay fanm ki nan vi nou an valè, an nou trete l byen. Mesye, dèfwa nou fè anpil erè, nou fè anpil, anpil, anpil erè. Dèfwa n ap viv, se kòmsi m gen enpresyon nou bòne, nou bòne. Paske m pa ka konprann pou gen madanm ou, ou pa enplike l nan anyen nan kay la. Humm ou pa enplikel nan anyen tout afè w se pèsonèl ou janm panse yon jou si w tonbe w mouri ou konprann si w tonbe w mouri e fi sa ou gen pitit avèl timoun yo pral soufri wi paske fi a ou pat montre fi a anyen fi sa kounya son nèg li pral wè fòl pran paske li li ou te fèl depann de ou totalman son nèg li pral wè poul pran pou ede li ou konprann. Kounye a nèg sa a ou panse l pral renmen pitit ou yo jan ou menm ou te renmen yo a? Ou panse l pral pran swen pitit ou yo? L ap vin maltrete yo. Nou konprann? L ap vin maltrete pitit ou a. Se sa k fè li enpòtan lè w gen yon fanm nan vi w, ou trete l byen, ou enplike l nan tout bagay ke w ap fè, se pou pitit ou, se demen pitit ou ap asire. Si w tonbe w mouri la, fanm sa a si l al pran yon nèg se li k vle. Ou konprann? Paske w gentan montre fanm nan lavi, ou gentan montre fanm nan tout fason pou ke li kapab kòmsi pran swen, pran responsablite l. Men lè w pran fi a, ou pa enplike l, ou konprann, tout bagay se ou k ap fè l, tout sa k pou fèt nan kay la se ou k ap fè l, ou konprann? Li pa bon. Fò n panse a timoun yo. Lòske nou gen timoun nan fwaye yo, pa viv pou tèt nou, paske lanmò, lanmò ka frape pòt kay ou a tou moman. Fò yon jou ka chita pou di kèt si m tonbe m mouri, èske, èske entèl ka pran responsablite timoun yo? Non. Fò m entegre l, fò m enplike l. M souye m te konn ap di nou ke m se yon moun ki te mare anpil. Mari m te toujou konn ap goumen avè m pou sa. Li di m, non, m p ap pran lanmò w. Fòk ou, fòk ou, fòk ou soti nan tou krad ke w ye a, fò w soti. Paske si m tonbe m mouri, m pa ta vle wè w ap soufri, m pa ta vle wè w nan tenten, m pa ta vle wè w, ou konprann? M pa t ko menm gen pitit non. Se paske li renmen m. Li pa t swete si l ta tonbe l mouri, se yon nèg pou m kouri al pran rapid ki pou vin teken m, non. Li di m, non, fòk a, fò w soti tèt ou. Paske sim tonbe mouri m ta vle wè poum fyè menm lè yon nèg ta vin pranw wi men nèg la wè son fanm total kel pran Nou konprann Lè sa nèg la pral diw bon te gon mari konsa l te kitew li pat enplike w nan anyen li pat montre w anyen li pat sesi li pat sela Nou konprann sam di nou an Donk mesye an nou pa jwe ann pa jwe an nou pa egoyis dèfwa nou egoyis e sa konn koz nou soufri. Dèfwa nou pa enplike fanm nan, sa koz nou tonbe nan yon seri de tchouboum. Paske gen de bagay ou pral fè, lè w enplike madanm ou li gentan di w, eh non pa fè l konsa non, atansyon. Si w fè l konsa men sa k ka rive. Paske fanm nan li menm, li pa nan santiman. Li wè, li wè, li wè, li wè pi lwen. Paske l gen yon sizyèm sans. Ok mesye, donk mwen swete ke nou byen konprann sa m di nou la yo. Jodi an se sa m vin ede nou pou nou kapab viv ansanm, pou nou aprann konn enpòtans fanm. An nou pa konnen fanm nan enpòtan sèlman lè nou bezwen l sou kabann nan. An nou pa konprann fanm nan enpòtan sèlman lè nou bezwen l pou l fon on bagay pou nou. Ann bay fanm yo espas. Ok? Ann pa minimize fanm nan pou nou fè l santi l pa kwè nan tèt li. Pon jan nap trete fi a nou fè vyolans sou li san nou pa konnen paske pa bliye pa gen pa gen sèlman vyolans vyolans lan se pa sèlman lè w bat fanm nan men lè w ap twomatize yon fanm ou konprann w ap montre l ke l enferyè w ap w ap stigmatize li w ap fè fanm nan ap viv se pa li kap viv s on vyolans ke li ye donk mesye an nou chouchoute medam yo ok chouchoute medam yo. Nou menm medam m konnen se deja se nou gen don sa deja nan chouchoute mari nou paske pandan nou bezwen mari nou konn enpòtans nou an nou menm tou fò n konn enpòtans yo tou an nou viv nan lanmou nan lapè menm jan nèg lan li ka chouchoute w ou menm tou w sipoze met tèt ou ak mari w pou nou viv fòk nou viv pou ke timoun nou yo lòske yo gran timoun sa yo yo kapab yo menm tou kontinye ap bay lanmou. Nou konprann? Lè sa nap gon bèl sosyete zanmim yo. Donk m panse ke se la m rete pou jodi an. Donk mwen swete ke nou aplike konsèy yo, nou tande sa ke m di yo, a pati de jodi an, nou kòmanse al chouchoute madanm nou paske mesye fanm sakre. Ok fanm sakre lèm di sakre pa wè di kote diven nan fanm sakre sa vle di son bagay ou pa touche nenpòt kijan ou pa manyen nenpòt kijan son bagay ki presye ok ki presye fanm sakre mesye ok donk ann trete fanm byen donk m swete nou pase yon trè bòn joune pran swen tèt nou sonje ke Missis Roldy nan renmen nou anpil. Epi enjoy weekend nou. A la pwochèn.